mil dola, 2500 dola a 40 mil dola pa mwa. Sa se tarif yon chanèl ap fè sou youtube. Bonjou, bonswa, kòman nou ye fanatik? Ebyen mwen pote pou nou nan videyo sa a yon sit ki rele Social Blade. Social Blade lan se li menm ki kapab ede w kontwole chanèl yon moun. Atansyon, mwen pa di w Al fouye bouch ou nan zafè moun non. Men mwen montre ou kòman yon chanèl ap pwogrese. Sa vle di, ou menm ou ka itilize tout taktik sa yo pou kapab fè lajan avèk entènèt la. Pa bliye abòne avèk chanèl la pou kapab ankouraje m pou travay la. E lè ou abòne avèk chanèl la, w ap. jwenn tout avantaj ke map bay sou youtube sa vle di e avantaj kem pote yo se konesans bagay pou tal chita nan yon kou ou byen pou ta tande al chita pèse zorèy ou avèk anglè ou byen fransè pou la pou al aprann nan men blan m konnen gen anpil nan nou ki konsa ki renmen lè blan ap pale nou pa menm tande. Nou pa ka konprann sa l di, men nou pito swiv blan an ke nou ankouraje yon Ayisyen ki anvi bay nou sèvis. Ebyen, donk montre m ke w se yon Ayisyen, abòne avèk chanèl la, ankouraje mwen. Peze ti touch notifikasyon an epi abòne avèk chanèl la. M pral montre nou egzakteman konbyen lajan ebyen yon youtubè oubyen yon moun ki gen yon chanèl kapab fè. Pa sèlman kapab fè, sa li fè deja. e sal fè deja yo, m pral voye nou egzakteman sou chanèl zanmi nou an pou n kapab wè konbyen lajan li ap fè. Atansyon e mesye youtoubè yo pa ray mwen paske se enfòmasyon nou menm tou n ap pote enfòmasyon ebyen mwen menm tou m ap bay enfòmasyon sou chanèl pa m nan. Donk e la nou pral wè m apral monte tousuit nan yon navigatè m aprale Donk map wale tou swit map klike nan yon sit nan yon sit ok map klike nan yon nouvo nan yon nouvo seli nan yon nouvo paj donk kisa m pral fè sit lan se li rele sosyal bled sosyal bled wè sosyal bled se yonn nan sit ki pèmèt ou kontwole e antre nan vi prive yon chanèl ou byen edew kontwole konbyen lajan yon chanèl fè ou menm ki gen chanèl la ou poko te ka kontwole pou wè konbyen lajan ou fè ebyen video sa se pou ou tou mwen antre nan sit la mwen ekri socialblade pwen kòm epim voyel ale mwen fè enter mwen voyel ale donk lè mwen fin fè antre kisa map kisal fè li voye mwen tou swit nan yon paj socialblade ebyen lèm rive la kisa map fè map Tape non chanèl la donk non chanèl ke m bezwen wè konbyen lajan li fè a ekri nan chanèl anba a donk nan kòmantè a pou di m chanèl ou verifye deja yo konbyen ou wè yo fè di m donk non chanèl ou t al verifye a ebyen vin Dim me konbyen ou wè moun sa fè ebyen la ou menm wa wè ou siw pa chèche konesans aprand wa wè kisa ou menm ou pèdi donk yon moun ki sou YouTube na pral wè donk ma pral tape non egzakteman yon chanèl map rele map tape non stardens humm stardens ke nou konnen se yonn nan se yonn nan. Stardens ya Stardens production Stardens production ok Stardens production donk mwen menm map pral chèche enfòmasyon sou chanèl sa alò ou menm ou ka chwazi yon chanèl e donk la li di mwen Chanel kem monte a li pa egziste ma prale map di stardens ok stardens ok map di stardens stardens. production ok chanel sa ma prale ok li voyem tou swit nan chanel stardens production kisa map fè lèm rive la map klike sou chanel la poul voyem nan enfòmasyon ok donk an al wè konbyen lajan nan 30 dènye jou ki pase yo la konbyen lajan stardens fè. N ap prale, nou kapab remake, atansyon Stardens, so mwen pa trake w men pito tout kliyan w yo se fanatik ou yo ye, pa fache, donk n ap pral wè. La a nou genyen nan nan 30 dènye jou sa yo ki pase la a, ebyen Stadens fè 1600 abòne la li genyen 4000 dola li fè 4000 a se e nou konnen byen donk nan youtube kòman to yo reprezante hein kòman to yo reprezante e si nou desann la nou kapab rive pou nou kapab wè. E n a prale. Ok lè mwen rive sou chanèl la e lè mwen rive nan paj sosyal blèd lan map tounen bak ankò pou nou wè ok lè nou rive sou sosyal blèd lan se tankou nou te vini la mwen di nou ekri sosyal blèd.

Wap tape wilmixprod epi ou voye l ale. La a touswit li pa 1 li di w rezilta a pa konfime na pral al verifye nap di wilmixprod ok la nap di wilmixprod Ok li voye nou tou swit nan kont nan chanèl youvilmixprod lan na pral wè map klike sou li la lè mwen klike sou li li voye m egzakteman sou chanèl wilmixprod lan lèm rive ebyen ma pral chèche premye rezilta li fè 23000 abòne nan 30 dènye jou ki pase yo nou kapab wè li di subscriber for the last 30 days 30 days so nan 30 dènye jou la yo ebyen li fè 23 mil abòne nan 30 dènye jou yo la na pral wè nan 30 dènye jou yo ankò

Ou kapab wè se 30 mil 600 dola pa ane, wè, se 30 mil 600 dola oubyen 489 mil 300 dola nèg sa yo fè pa ane. Alò se byen, ou menm zanmi m, donk banm pa rete avèk tout enfòmasyon yo sou vi prive moun nan, alò nou menm, nou ki konnen m jis montre nou, nou. ki konnen kisa nou pwal eseye chèche sou paj sa ke mwen menm mwen bay la pa bliye ale sou sit lan ale nan youtube epi eseye antre institution juno pwen kòm. Ok Lè w rive nan enstitisyon, lè w fin tape institutionjuno.com lan, la la pral mennen w egzakteman sou chanèl mwen an. Lè w rive sou chanèl la, donk kisa w ap fè pou mwen? W ap prale egzakteman e devan enstitisyon Juno a, w ap wè kote donk. Li mandew pou kapab abone. E abone avek chanel la. Wè abone avek chanel la pou kapab ankouraje nou. Donk se la m kite video a. Mwen pa fel tro long. Alo m espere ke nou kontan video a. Babay. Chow.